Ah m pa janm tande w konsa nèg la gon patnè menn Misye pou dosye vwayaj la m rele w menn Kòman sa ye menn Ou andeyò Oh sak pase Oh pwoblèm Ebon w pap vin ankò menn Boutik boule wè kay vann Ah ok sa vle di manmi w vann kay la pou l fè w vini Ebyen monchè ou konnen patnè m ou ye m pa ka lage w menn So ou mèt voye kòb la mwen menm m ap jere tout bagay pou ou nèt Kite a map achte tikè pou ou m pral deyo map fè tout bagay nèt paske son fou wè li. Ya ya ya ya. A men pa gen problem men frè. Ok men so pa bezwen dezespere ak la vi men tout sak fèt son eprèv men. Ya. Be ok bòdè m pa gen problem men m te kontan tande w menm lè w m wè ou banm.

Sa map kite machin nan la Epi map antre andan Mpa konnen isi a tchak Depi lontan isi a tchak Men Map kite machin nan la Mpa konn si ya pran batri li oubyen si ya leve machin nan al avèk li Mpa konnen Map kitel la ok.

Anben pa gen pwoblèm nenpòt sak tonbe depi kòb la prè ou mèt relem map jere tout bagay ok brother anfòm a bon a misye dim paswè li pran fè avè ti kòb tikè a krete map kenbel kout tanzantan map bal yon gou pase a 95 pou san la kòb sa ap fèt kanmèm pase li fèm konfyans li wèm relel li pran tikè kontan bon banm ale bay sa m paka ret la toujou.

Epi nou toujou kòb la nan men raketè a. Te zòn nan vre. Tout chante yo fè rak. Men Stephenson gen kouray pou l travay tou wi. Lap travay sèl. Tanpri pa janm di m ki sa yo di l. Telefòn sonnen san repons. Gen lè t ap bri nan lari. Pita m a tounen rele l ankò vin wè.

Malè a se li. Lè rekòt la bon, pou m pa jwenn dwa pa m nan sèlman. Anben, e pou tè yo vin lan? Pou tè yo menm vin. Ou fin fè m vann ou kay la, sèl kay la m te gen a Pòtoprens. Ou fin fè m vann ou, kounye a ou vin reklame tè tou.

M pa eritye nan kay la men deyò a la a pa gen moun ka mete m deyò la a paske la a se menm lakou a l ye menm tè yo pase desann. Lè papa w t ansanm avèk manman m li pa t regle anyen serye papa w s on bouda chire l te ye ou tande se manman m avèk papa m ki travay ki fè byen yo konnya la ou jwenn pa w sa yo se pou mwen l ye. Si manman m pa t on moun ki te gen konesans li pa ta ka marye ansanm avèk papa w.

Li pa fout gen djòl. Kiti pam nan cheri son la manne du ciel se Jésus kite serel pou mwen m konn wap rayim. Pou sa pou m rayi w la pitit. Jèn jan gen kòb granmoun nan gen kòb pitit. Ou paka ou paka pral konfond jèn janm nan avèk yon granmoun ou genlè pa janm gad granmoun wan nan glas. M mèt pa gade l cheri m.

Poutan gen yon nan nou ki fon pa avan e zen anbwa se pi bèl pou nou wi. Wi men mwen te genyen tou. Mwen met li paske li pa kontinye nan baz la men lontan non. E sak fè sa menm? Konnen nan aktivite a. Kwè ke
tout pawòl sa yo pa bezwen repete paske. Tè yo, menm lè manman m ta travay tè yo nan ton meyè, se pa, se pa grav. Paske tè a se yon tè liye, e m kwè ke yo gen anpil tande yo pa janm vin andeyò, ou pa janm travay tè, ou pa janm vin fè jaden. Si kounye a la, manman m ta vin andeyò, manman m chwazi travay tè yo, selon mwen menm, m wè sa pa yon pwoblèm paske tè a, Lè nou mouri nou pa pral ak tè, menm lè nap fè diskisyon sou tè a la, diskisyon an pap mennen nou okenn kote. Paske nou jwenn tè a la nap mouri nap kite tè a. Se sak fè m wè li pa mande tout sa. Jaden manmanm selon mwen menm jaden manmanm li ta dwe se jaden an li ye. Si manmanm gen jaden la ou bezwen yon bagay ou ka vini ou vin bagay men li pa nesesè pou nou vin ap fè diskisyon pou jaden pou Tè ke manman w ap travay. Men li fè plant yo. Èske m pa gen dwa nan plant yo? Bon, m panse, m panse dwa w gen ladan l se li menm ki pou ba w dwa paske menm lè tè a pou ou, jaden an se jaden pa l li ye. Sèke si w bezwen, li pa ka rete w pran, l ap ba ou sa w bezwen yo. Non, m gen dwa pa m. Fò m jwenn dwa pa m nan tè a paske depi tè a travay, fò m jwenn dwa pa m nan.

M genyen pou m vin separe. Dayè, lè manman m potkò mouri, li te separe tè yo di, E, e, Jàn, me tè pou w. Lòt tè yo, se pou Meyè. M pa, m pa travay nan tè w, Meyè. Ou pa travay nan tè m? Wi. Enben, pa gen pwoblèm. Lè y t ap separe, li separe ba tout moun. Se tout dwa. E si w pa mete w deyò la, nan lakou a la, m gen yon bwa la m ap pran e m foure nan bouch ou.